Mezanmi opozisyon an pran nan cho, prezidan Jovenel Moïse chifonnen lespri nèg opozisyon avèk diskou sa anpi prezidan resi jwenn yon fason anben pou fè nèg yo fèmen bouch yo apre diskou sa donk mezanmi mwen rete kwè prezidan li menm li pale tout koze anben Li bay nèg yo tout detay anbyen nèg yo mèt retire sa nan tèt yo afè kesyon tranzisyon an, afè kesyon 7 fevriye 2021 an nèg yo mèt retire sa nan lespri yo e si nèg yo ta kontinye bat kò, kontinye kraze brize anbyen gen anpil nan yo ki pral pran kòd anbyen prezidan li menm li sèmante anbyen li menm si yon nèg bezwen pran pouvwa anbyen se nan se nan eleksyon pou ale paske li menm 7 fevriye 2021 kap vin la anbyen se fete li pral fete katriyèm ane manda li donk mezanmi opozisyon an mèt deja chèche wout pa bwa yo. Anben li bay anpil detay e em nan diskou li a donk nou menm nou pral lèse w tande yon kout rezime nan diskou prezidan kote li menm li t ap bay e e e gwo deklarasyon sa a kote li t ap fè gwo deklarasyon sa a kote opozisyon an menm e e pa wè kisa pou yo fè paske prezidan li menm li se sèl toro l se sèl chèf an e antanke chèf antanke prezidan anben li menm pou li e e dirije peyi a anben li menm li pa pran presyon anben s on prezidan mezanmi ki gen grenn nan dèyè l donk nou pral lèse w tande yon kout rezime avè m. Nou menm nou kwè nan fè demokrasi triyonfe. Nou kwè nan altènans politik, nan ekilib pouvwa piblik yo. Nou kwè nan eleksyon. Mwen menm mwen la a, m pwale. Lè m pwale, moun k ap vini an se pèp la k pou di m men ki moun li ye. Se pa gwo zanmi nan Pòtoprens. Ni gwo zanmi politik, ni gwo zanmi ekonomik. M gen yon grenn gwo zanmi, pèp ayisyen an. Map goumen pou m tounen pouvwa ba li pou li menm li chwazi moun ki pou dirije l e jan m ka tounen pouvwa ba li se nan eleksyon se la a yon nèg ki vle dirije peyi a si w tap fon rèv reve w tranzisyon fini pa gen bagay konsa ankò. Sa fini nèt. Pa gen sa ankò paske farin nan pa vin nan menm sak la. Pa gen presyon pa vin pale ti koze ak prezidan nan zòrèy ke gen pwoblèm. Sèl pwoblèm ki gen jodi a son pwoblèm eleksyon. Sa vle di tout moun. Sa k pa gen bòt, al achte, mete bòt, monte nan mòn, fè kanpay, fè fòmasyon, fè fòmasyon pou, nou konnen nou gen anpil moun nan peyi a ki pa konn li, fè fòmasyon pou yo, pou yo konprann ou menm diskou pa w ki sa w vle vann yo, sa w vle di yo ke w genyen pou yo nan djakout ou. Se sa jodi a pou gen pou fè. Men si se nan radyo ou rete toujou, w ap toujou fè 1 pousan nan eleksyon, zewo pwen senkant pousan. Apre, se vòlè yo vòlè eleksyon an nan men w. Se pou sa, apre jounen eleksyon yo, p ap ka gen tan gen boule kawouchou, rezilta yo se pou yo konnen menm jou swa. Pou tout moun ki pèdi konnen yo pèdi, sa k genyen konnen yo genyen. Li difisil pou yon moun k ap fè politik rive konprann ke gen retrèt nan tout bagay. Yon moman ou rive, menm si w nan yon djòb, Gon lè w rive se pou w a la retrèt. Sa vle di, Leta m kwè tan retrèt la se 25 an se sa? Apre 25 an ke w fè nan fonksyon piblik la ou nan retrèt. Menm jan nan politik la tou fòk gen retrèt. Fòk gen retrèt nan politik la. Fòk gen retrèt pou lajenès vini kounya li menm li vin pran plas li pou vin fè politik paske politik jan nou sot nou sot dil mwen menm pandan 4 ans eksperyans kem fè la a mwen konprann ke politik fèt pou sèvi moun se pou sa tout pandanm prezidan mache nan tout peyi a map sèvi moun pran desizyon pou met limyè nan dènye kote nan peyi a sa a se li menm nou konnen kisa sa te fè ki kantite dife kel mete nan peyi a men pa bliye pèp la jan yo sot klere w la a. Ou yo sot klere w avèk gwo kawoutchou, gwo limyè, dife, m pral klere w avèk elektrisite ak bon kouran. Paske limyè sa yo sot ba ou a la s on limyè ki detwi w, s on limyè k boulafè w, s on limyè k kraze, brize. Se pa nan limyè sa m vle kite w. E se pou sa. Tout moun ki bezwen pouvwa jan M'sot dil la se pou al nan eleksyon pou vin di ke nou menm jodi a kap kòmanse nan afè elektisite a pou vin di nan djakout lou kòman ou pral kontinye l paske nap kite. Donk mezanmi se jan nou tande l la anben nou tande kesyon 7 fevriye 2021 sa anben nèg yo mèt reveye yo si se dòmi yo tap dòmi paske deklarasyon prezidan anben di si nèg yo se dòmi yo tap dòmi yo mèt reveye yo paske afè kesyon 7 fevriye 2021 anben sa se afè pa yo anben li menm Li pap fè ronn pòt se nan eleksyon anbyen moun pran pouvwa anbyen pa fè kesyon nèg depi yon moun moute sou pouvwa anbyen gon gwoup nèg ki kanpe la pou fèl ee kite pouvwa pou fèl ale avan lè la anbyen sa fini pou li anbyen mezanmi son bagay konsa li ye donk mezanmi ki kote sa prale èske nèg opozisyon pral reponn prezidan nou menm nou pa konnen men ee jan prezidan pale a anbyen si nèg yo kontinye bat kò yo anbyen gen anpil ladan yo ka pran kòd Anben afè kesyon ke nèg yo menm yo chita la nan kesyon rete la sou pouvwa se la pou yo mouri a anben li di fòk nèg yo pran retrèt anben 25 an depi ou menm ou gen tout tan sa nan pouvwa anben fòk ou pran retrèt anben prezidan li menm li chwazi bay nèg sa yo retrèt yo nan kesyon pouvwa nan kesyon dirije peyi a nan kesyon kraze brize a anben nèg yo deja pran retrèt yo donk nou menm nou pa konnen kisa ki pral pase nan jou yo la men nou konnen ke nèg opozisyon yo menm kote yo sèmante Fòk prezidan li menm ni ale 7 fevriye 2021 kote yo menm yo ap manifeste, yo gen kalandriye mobilizasyon yo, kote yo di yo ap bloke peyi, kote nou wè Andry Michel te gen yon ki t ap fè deklarasyon, ke tout moun mèt kòmanse achte ti godet sèl mete lakay ou, kòmanse achte ti diri ou, ti bagay ou mete lakay ou paske peyi a pral fèmen, anbyen fason prezidan an pale la, fason prezidan Jovenel Moïse pale la, anbyen. Nèg yo mèt deja ranje koze yo paske genyen ladan yo ki pral pran kòd depi yo menm yo ta soti pou bloke peyi a, soti pou kraze brize peyi a, soti pou enpeche timoun al lekòl, soti pou enpeche moun evakye avèk okipasyon yo, anben yo deja pran kòd anben paske prezidan li menm li sèmante afè kesyon nèg yo ap bloke peyi a, ap fè sa yo vle nan peyi a anben sa fini, afè kesyon depi yon prezidan moute nèg yo soti yo menm pou yo bal pwoblèm anben. Li menm sou li an epad li gen bagay sa anpi prezidan li menm li pale donk tout moun bat bravo pou sa prezidan di an gen moun tou ki kont li tou nou konnen gen plizyè pati moun ki avè gouvènman yo bat bravo moun tou ki avè opozisyon an tou anpi yo kont li men nou menm nou pa konnen kisa ki pral pase nou menm se detay la nou pote pou ou e se deklarasyon prezidan an menm nou pote pou ou kote prezidan li menm li fè nèg yo konnen anpi si yon nèg ta bezwen pran pouvwa anpi ou mèt deja mete bòt ou nan pye w al mennen kanpay andeyò paske gen anpil moun ki gen pwoblèm andeyò al fè kanpay Pou lè gen eleksyon pou kapab jwenn moun vote ou, apre sa li menm li fè konnen ke eleksyon sa ki pral genyen la, anben se pa menm jan avèk lòt yo, anben depi eleksyon an fini nan menm jou a, nan menm apremidi a, anben moun ap gentan konn rezilta yo pou pa gen magouy, pou pa gen boule kawotchou, kote li fè konnen ke nèg opozisyon sa yo, nèg sektè demokratik e popilè sa yo, tout gwoup pati politik ki kanpe anfas yo, anben tap flanbe pèp la avèk. E kawoutchou k ap boule anbyen li menm sa fini li menm se kouran l pral mete pou yo. Donk prezidan li menm kontinye ap fè pwomès li kontinye ap di li menm l ap frape l di. Donk mezanmi nou pa konnen kisa ki pral pase èske prezidan sa li menm se li menm ki vini vre pou chanje peyi a nou menm nou pa konnen. Men gen anpil moun nan be ki pa vle wè prezidan konsa tou gen anpil moun ki ki bezwen l tou donk nou menm nou pa konnen kisa ki pral pase nan jou la men jan prezidan li menm ni pale a anbyen Deklarasyon sa ki prezidan li menm li fè a jan nou tande li a anpi bagay la mezanmi lap vrèman konplike nan jou yo la kote opozisyon li menm yo sèmante fòk prezidan ale e yo sèmante fòk se dènye kout kat yo nou pa konnen eske son blòf men prezidan li fason l pale la anpi bagay la vrèman konplike l vrèman serye nan deklarasyon li yo donk mezanmi nou pa konnen kisa ki pral pase nou ta swete ke nèg yo jwenn yon antant anpi pou wè kòman yo menm yo kapab soti nan difikilte sa paske li menm li di li prè pou l Avanse avèk moun ki vle avanse, li prè poul dyaloge avèk moun ki vle dyaloge paske li menm se prezidan tout moun, se prezidan tout peyi a, donk mezanmi nou pa konnen eske nèg yo pral chita a prezidan pou jwenn yon antant paske nou remake nou wè presyon ee prezidan fè deklarasyon lap fè a anbyen kòmanse fè nèg yo kòmanse frekat paske jan ke nou te wè moun yo tap mobilize anbyen eske nèg yo pral kontinye mobilize konsa apre deklarasyon sa kote li menm li fè konnen depi yon nèg bat kòl depi yon nèg grate kòl anbyen li pral fè w ee chita yon kote anbyen si w gen lajan pou envesti nan manifestasyon anbyen li pral fè w Envesti lajan nan bon kondisyon, donk menm nou pa konnen kisa ki pral pase nou ta swete li ke sa prezidan an di an anben li menm li aplike anben pou nèg yo sispann kraze brize, sispann kraze tout e e tout sa ki fin konstwi deja e e enpeche moun ale lekòl, enpeche timoun ale lekòl, enpeche moun evakye avèk okipasyon yo, on kesyon manifestan tout la sent jounen peye lò anben nèg yo ap goumen pou pòch yo, nèg yo pa wè enterè peyi a nou ta swete ke e sa prezidan an di an anben pou nèg yo rantre nan yon dyalòg pou nèg yo wè kòman yo kapab mete tèt yo ansanm si tout e e 2 gwoup sa yo di yo ap batay pou pèp anben Ke pwoblèm peyi a genyen sitou avèk kesyon ensekirite sa kap vale tèren tribwa pa bon kote tout kote e tout ti jèn ame avèk gen zam nan men yo pou yo fè move zak sou pèp ayisyen kote moun ap kidnape moun yo ap touye moun yap fè tout kalite move zak sou moun anben m ta swete ke nèg yo met tèt yo ansanm pou wè kòman yo kapab rezoud pwoblèm sa anben se pa chita la ap goumen tout lasent jounen nan kesyon pouvwa nan kesyon e tranzisyon anbyen lè yo santi yo konfòtab lè ke peyi a li menm li pa li pa byen mache se la yo kapab fè kapital yo donk nou menm nou pa ni pou opozisyon nou pa ni pou gouvènman nou menm swete ke peyi a li menm li avanse trè byen pou nou wè kòman moun kapab soti nan difikilte sa paske bagay yo vrèman konplike yo vrèman tris pou nou wè eta peyi sa kote Gon pakèt dirijan anpe kap manje lajan peyi a kap kraze brize peyi a nèg yo pa janm gen volonte pou wè kòman yo kapab retire peyi a nan pwoblèm sa li a kote yo lage anpil moun malere malerèz ap soufri yo ap relanbre moun paka manje moun paka fè anyen o kesyon gang nan nan kò moun bandi nèg ak zam anbe ankò ap fè lapli e deboutan nan peyi a epi yon gwoup nèg chita la anbe se goumen tout lasent jounen goumen pou pouvwa jere tèt yo anbe e wè kòman yo kapab e. Piye peyi a plis ke jan yo piye la nou ta swete ke sa prezidan di an enben li menm e kòm ti rès la se pou pèp la enben pou nèg yo wè kòman yo kapab travay pou wè kòman yo kapab retire peyi a nan difikilte ke sa li ye a donk nou menm se dosye a nou te pote pou se dosye kote prezidan li menm li menm li fè li bay yon diskou kote li menm li fè anpil gwo deklarasyon sou kesyon nèg ki kanpe anfas li gwoup pati politik ki kanpe anfas li e e. Opozisyon yo, sektè demokratik yo anben ki kanpe anfas yo anben li menm li fè konnen ke afè kesyon 7 fevriye 2021 kote nèg yo di li menm li pap rete sou pouvwa ankò anben li di sa se si si se nan rèv nèg yo ye yo mèt deja reveye yo paske li menm li la pou 7 fevriye 2022 anben se fete li pral fete katriyèm ane manda li 7 fevriye 2021 anben nèg yo mèt deja reveye yo paske bagay la pral di pou yo si ke yo menm yo konnen yo pral kraze brize anben yo deja pran kòd donk nou menm se edikasyon nou te pote pou ou se sa nap mande ou se abòne avèk chanèl la. Pataje video yo pou nou like yo kite kòmantè pou nou pale avèn nan kòmantè ou menm ki gon bagay ou ta renmen ajoute ajoutel nan kòmantè a nou pwochèn ribrik nou menm na pale sou sa pou ou deja nou diw mèsi paske ou chwazi rete tande nou.